You already know.
So nou te gen demand sa?
Yeah man.
Antouka let's go. Pa janm pa.
Mpoko gen tan pou m travay yon video pou Bon lè map travay video men Lè map bay video pam men wap wè wap konn sa. Anyway let's go man. You already know let's go.
M tande bri nan tèt mwen voices in my head bri ou konprann e. E satan an kap pale nan tèt li epi l di a get active a get active ou konprann toujou m toujou prè poum kenpòt sa li a ti fanm nan bezwen fè pitit pou li ou fou.

Mwen se gwo boss la e mwen ki met tout bagay, tout bagay nan mouvman. Depi m di ale, la, dwat, goch.
Enben ok frè. Enben ok frè founi yo. E misye t fè tout bagay yo. Chopper big box, spot em got em, I'ma close this curtain.

Bagay pou kal pa lage.
M pa konnen. M pa k ipòp a nèg sa yo non.
Kaka sa wap lage. Ou sonje m te razè kounya la m gen anpil kòb la tankou Birkin bag, Birkin bags bay ou konprann. Kounya m gen anpil kòb. Li te razè wi e vre men kounye a li gen lajan kounye a.
Li di figu w pa ka pa ret nan ghetto a ou konprann figu w sal nan ghetto a nèg yo depi w vini nèg yo pap asepte w pam nan mwen menm mwen clean nan ghetto a ou konprann m good misye genlè jere nèg yo. Misye oh li bèy li gen sèl li wi. Shout out my block we tighter than some virgin he a double fat. Shout out my block we tighter than some virgin li voye yon ti shout out pou black li di nou tou m toujou anfom nou toujou wè nou toujou lakten ou wè tankou son bobot sere e sa l di ba konn kòman m ta fè li di li menm a black li e l di li menm a black yo toujou ansanm byen sere tankou yon bobot sere kou sa l di an anglè m pa konn si l fè sans an kreyòl li fè sans men yo di sa pou ban

Yow sou tè sa pa gen yonn nan nou t pafè nou tout te fèt pou nou fè peche gen lè konsa misye ap eseye esplike konprann lap eseye li di yon boure pawòl nou tout la pou nou fè peche yeah but se pa pou l jistifye krim lap fè menn Enben, e pou sa l di sa a, dapre premye minis? Enben, e pou l di konsa pa etonan, pa etone pou sa l ap fè. A non monchè, e sa pou w ta chwazi lè sa a menn? Si w ta ap di w ap, ou gen mennaj ou, w ap twonpe l, ou gen ti jèn, w ap, ok. O, e li di, m di e pou l, sa vle di li pale yon fason pou lè wè l ap fè zak li pou yo pa etone. Non, m pa p ka konprann, bon zam nan. Li vin sou tè a pou sa.
O, zam nan, bon, se pa pou sa monchè, bon, fou menn.

Epi nou pran nou choute many men plizyè gason nou pran. Sa gou. Yo nèg yo jwe a lirik yo wi men. Yeah yeah bèl vibe men.
Dènye nèg ki te pale kaka sou six gang ni misye. Yeah. Li gen talan batè.
Misye te al sou teren avèk nèg mwen yo li pat ka kenbe. Boy gad janm clean gad janm chèlbè de head a de pye a tèt mwen pa ranse konsa nan sou jè yo madanm madanm e edmi nou yo yo renmen nou kòman w fè panse nou toujou gen lokasyon nèg yo
li pran nan menm kou a wi.

4 hour 34 li di yo wap pale tenten al al gade al gade bòd la al gade tablo ou la pou wè ou fè 6 mwa ou nou gen 34 menn
sa e tenten yo di
se li di watch the camera for the police fed gun on raid yap rive sou yo veye kamera yo m file kankou yon jelèt pa ret nan wout mwen baz

Fake nèg yo ap ranse yo ret pran sa avèm yo ah yo acting fake epi yap eseye ou konprann pran yon ti bagay sou Wid mwen map di yo banm pran yon ti bagay nou menn epi yo fake ah nèg la yo vle filme avèl epi yo fake menn shit. Ey lap going down kankou Young Jack on lòt to rapè ou kontre de Young Jack e pa Young Jack chanèl la non misye te gon mizik ki di it's going down it's going down epi la misye di yo E it's going jan lap fè gè li ka fè gè avèw it's going li tou itilize lirik e mizik nèg a di mka it's going down kankou Young Joc di ou konprann li itilize lirik nèg la l fè pase sou mizik li an.
My shoulders like rumors and just like Uber to get around Mafya m yo yo kankou rimè e yo kankou Uber tou. Poukisa? Yo sikile. Yo tankou rimè, yo tankou Uber. Yo sikile. Sa a bon wi. Nou jwenn nèg ki t ap ranse a, nou lay m down, nou mete l atè.

Yon lòt kou l pran ladan l ankò. Yo te konn kote l ye, nèg yo daprè lapolis yo chita nan machin yo veye l. E sa Stay kap la ye menm? Li pran ladan l ankò wi menm. Si m santi presyon m ap press nan issue. Si m santi presyon m ap.

An anglè yo di lè kè moun nan di yo di w you got a cold heart e kò w glase. Ou pa ka di kò w glase ank yo ap di kè l di. Kè l di e sa nan sans sa e nan sans sa ap di kè l di.
Bon si te ka di sa l tap pi byen pase kan l di my heart cold like December konn desanm Fè frèt. Fè frèt.
Li di kèl pi frèt ke desanm. Mwen pa ka di sa an kreyòl. Yè yè men se di l vle di li di a fredi a li. Paske fredi a rèd.
Epi jan fredi a rèd la kèl pi di ke. God damn. Fredi a rèd. Fantom and the real killers. Sa e baz yo kote sa yo se kriminèl tout bon. Yeah. Ey yo m son certified killer li di li son asasen sètifye. Yeah yeah yeah. Li beat the block like instrumental. Jan l tire dèyè nèg yo lè l wouze l bat sou yo e peng peng se kankou instrumental k ap vole. K ap vole. L ap fè chanson. L ap fè chanson. Hey yo e moun nan site non l di yo ou son enbesil ap di e Rolex mwen bust down m gen dyaman pil dyaman nan Rolex mwen lè nou vire nan zòn nou nou fèmen zòn nan nou sèkle l nou bloke l. Ou konprann? Pou nou fè sa n ap fè a. Yo di, Kounye a, e pa nou kwayèt. Poukisa tout moun kwayèt? Poukisa tout moun silans konsa? Yo fè l silans. Non, paske l gen tan wouze. Yo t ap ranse. Li di l pase l, bloke l, l al wouze l. Li pran nèg yo. Yo di, O! E pa tout moun silans konsa. Sa gen la. Damn!

Lè sa yo mesye yo. Yo nou konnen ou pa pral fè anyen, ou pa pral rale anyen vre. Niggas know we reckless B. Niggas know nou fou, yo konnen nou fou deja. Al rale yo konnen nou fou men. Niggas know. Yap tou, yap tou, yap tou, se zon. Niggas know we reckless. Alèz, alèz.

Depi ba a lè nap pran ti lekòl ti bis lekòl yo ou pat vin chita dèyè avè nou e nan mitan devan wap gen men. Ti bagay Zuzu a jere wi. Ou pa OG depi lontan ou pa OG. Nou te konnen w te bòbòt depi lontan men depi ti moun wi. Yo depi pwomotè yo pran nou yo book nou nap turn up nap bay plezi. Alèz alèz. Men sou book yonn nan

M pa ka marye ti fanm sa non ti. Fanm zèl pye l lejè. Pye l lejè.
Ou sa li ye lejè. Alèz.
Eh ou son junior ou son junior e mwen m se papa w. Tout sa se sa yo. Yo met papa w.
Eyo I'm cut like a barber M file menm jan avèk barbè yo menm jan avèk nèg ki fè cheve yo Mwen file l karaj
Ou travay jan w travay la bon lòlò mwen m travay pi di menm M nan lari a menm si se edmi m yo m ap chache m nan Si se mizik Li a pi rèd pi rèd. Wè misye t la tout. Hey yo m renmen vibe la. Li pa mal non.
Kriminèl la. Bon kounye la se pi sa foli yo la. Pale bak e kaka men bon. Yeah yeah.

Piti ap jan ou di lap mache a zam ni jan nèg yo paka konpare avèl ou konprann li toujou la li toujou bagay li te gen ti bif a Spartan Gadam li te di Spartan Gadam lap fèmen rido a sou li men li pa gen chans pran piti a non ou ri men
Antouka Mathieu kite komantè pataje video a like li swiv nou sou Instagram TikTok yon jack TV You already know it's the gang.